ke yo fè fas a Aston Villa konn jwe boul e nou wè li men omwen non ou konn jan rive wi omwen al gade. M aprann ke e m si m tande l ke nèg yo ap fè mèvèy nan antrenman wi wi se wi nèg yo ap fè mèvèy Lenny gon moun ki mande Lenny Isidor eske l te konn Lenny avan tèlman nèg yo konekte li di non se nan premye match antrenman yo konekte menm lè a. Men sa se vwa, l'association ou wè se 2 super professionnel. E pi lòt bagay ankò se ke Lenny li jwe nan dènye se 3 a e on est satisfè. Bon li gen li gen yon chanpyona peyi la kot lap jwe a Non men e pa sa mwen pale se 3. Ou gen dwa di m o chanpyona Ongri an fèb men nan se 3 on est satisfè de ses prestations. Men Harold Li meyè bitè Harold Jubly. Donk kan tu a un jwè kòm sa ki non sèlman pe make e pe fè remarke wap jwe yon konpetisyon entènasyonal je ne konpran pa. Poukisa ou pa asosye 2 mastodot sa yo depi le debi? Mentnan poum fini, je termine rapidman, ou vle jwe avek 3 mitan teren. Men 3 pi bon mitan teren yo lan ki ka make moun, fè lòbèy, se Jean Jacques, se Bellegarde avek Dominique. Tu les associes, tu associes ce que tu as de meilleur. An rezime, an rezime Ado, Marc, Ralph, le grand perdant pou mwen menm se lekip nasyonal. Lè ou fè Lenny vini, ou pran Isidore vini. Se vre, ou genyen de jwè ki potko jwe yon minit. Le pli enpòtan, se viktwa la k'ou bezwen. Se nul lan k'ou bezwen ki pral reste grave e istorik dan tout listwa de lekip ayisyèn lan. Nou genyen dotre jwè ki an atant. An nou pran le ka de mesye Odson Edouard, ki di li menm li pat prezan pandan seyans kalifikasyon an. Li pa kapab. Vini jwe koup du mond. Ou pran yon dezyèm opsyon a nouvo o milieu du terrain, Garby Jean Baptiste. Si mesye Migné jere sè 2 la, Hodgson gen dwa ap poze tèt li kesyon li menm, lè l pral vini sa pral fè 3, kòman yo pral itilize l? Ki chans ke l ap genyen pou l jwe kòm yon veritab titulaire? Il y a des joueurs ki lan yon dimansyon menm avan ke yo sinye lan yon klèb, yo klè wi, y ap vini kòm titulaire e non kòm rezèvist. Li pa ka fè l lan seleksyon.

Tu se, gen de jwè ki konn enòm nan seleksyon, epi lè yo rive nan, alò nan klèb, lè yo rive nan seleksyon epi yo jwenn nenpòt ki jwè bat yo. M ap pran egzanp byen senp. E youn nan meyè avan sant ke Brezil te genyen se te Antonio Ricardo Careca. E poutan a lantrenò an, Bebe, duo Bebeto Romario a bat li. Bat li, ebyen. E poutan misye t ap mennen avèk Nap, li te gen Don Diego Maradona avè l, nan do l. Èske w konprann? Mèt nan seleksyon se yon lòt bagay. M al ban w lòt egzanp ankò. Gon nèg ki t ap ede bay gòl. avèk Bayern Munich san rete, meyè bitè prèske chak ane misye te li Dite Ernest. Men gon ti bredjenn ki t ap jwe nan Werder de Brem yo rele Rudi Voller, Rudi Voller parèt li enpoze l kòm titulè nan seleksyon almand lan. Dite Ernest aksepte l ap site paske ke ak seleksyon son lòt bagay.
Rudi pa t ap jwe o sen di Bayern de Munich men dan la Bundesliga li te meyè bitè devan lotr. Dite Ernest non.
Jamè. Sa pa janm rive. Move lè Brem pa janm bay meyè bitè. Vwa w pou w di. Sèlman tout moun wè ou di se t on jwè ki gen anpil foug, anpil kalite, anpil sesi, ki konn kouri, konn drible. Didi Ernest pa se tip de jwè sa. Didi Ernest se piyò li ye. Men, mesye, nou pa ka bliye Ralph non. Alo Ralph?
Mwen menm e nan zafè Lenny avèk Isidor la, m al pi lwen wi. Mwen fon ti tou dorizon gade konn Kakaf la. Lè mwen pran Folarin Balogun, avèk tout respè nou gen pou li, ke l ap jwe nan Monaco, epi sa l ap fè avèk Etazini. Lè mwen pran Jonathan David, sa nou konnen ke l ka fè, li fè nan foutbòl ewopeyen an deja. E petèt Raul Jimenez. Nan tout Concacaf la, Pa gen pa gen okenn lòt atakan ki nan nivo Lemy Joseph avèk Wilson Isidor non. E sa mwen di l san m pa tranble wi. Sa di ke nan Concacaf la nou gen 2 nan 5 meyè atakan nan Concacaf la. Se sa sa vle di. Donk mwen mwen prefere wèl avèk avèk gade l'avenir devan mwen di konsa ke sa nou wè devan Maroc la se les prémices de on duo de feu ki pral pote seleksyon nasyonal la pi devan vers d'autres succès.

Mwen Mwen dakò avèk sa Marc di a e se sa l ye vre paske règ la li chanje depi 1998 nan koup di mond 98 la lè Thierry Henry te fè gòl fas a Afrik di Sid ok yo te vini avèk règ sa ke depi chout la te kadre menm lè li kontre y ap bay bitè la gòl la E moun ki te choute a gòl la. Mwen men mwen rann mwen kont ke nan menm koup du mond sa fas a nou menm yo pa respekte règ la. E gòl ke John McGuinn ban nou an nan match Ekòs la si w gade trajektwa balon an balon an pral deyò Se pye Bellegarde ki detounenl ki fèl al gòl. Yo bay John McGuinn gòl la yo pa di ke se te otogòl ke l te ye. Donk poukisa sou menm prensip la yo pa ka bay Lenny gòl li tou li menm. Mwen menm mwen tap mwen tap bat tanbou kontinye ekri fifa arsele fifa bay Lenny gòl li paske lap reprezante yon gwo bagay nan karyè li bay Lenny gòl li.

Li montre li gen. Veritab koupab la pou mwen menm se Arcus wi, eh Marc ou mèt kontinye. Non, ou mèt kontinye. Sa enterese nou tout. Wi, men gon foto ki sikile. M wè l. Ou ka wè se AI. Poukisa? Mwen menm, premye bagay ki atire atansyon m, m di oh. Mwen menm, m te wè aksyon an, m konn lwa kijan pou boul la sòti nèt tout bagay. Men gen anpil moun ki pran foto sa k ap fè pale sou li. Men se yon foto AI li ye. Paske lè w zoom Lè w zoom, mayo wouj lan ki Mayòk, Maròk, mayo ble a ki Ayiti, men non k sou mayo a se Ruben Dias. Non k sou do a ki ta sipoze sou do a ki sa? Mendes. Lè AI, ou mande AI fè yon bagay pou ou, AI pran koulè a. M pa yon espè an AI men petèt Jobo ta ka esplike l pi byen pase m. Men, mwen mwen konnen, m konn sèvi avè l, m konn fè de plezi, m pran m gen tan pran Ado la, m pran foto Ado m met yon mayo mayo nenpòt ekip li pi rayi a m met l sou li. Epi m di m, ah gade misye k ap di m li rayi tèl ekip epi fana li konn li gen mayo a. Men ma AI pran koulè a, men l pa li met nenpòt non.

Mwen se fanatik Brezil bagay. Epi m vin fè match anba Ajantin sou mwen. Nèg yo gade epi m lan mitan Ajanten. M lan mitan PG, MJ, Ronald.
Alò mwen Nèg yo gade m, yo di oh. Misye rantre nan mitan Lyon. Mwen di nan istwa, nan istwa koup du mond, e gen de bagay ke m pa ka di. Yo aprann mwen ke nan koup du mond e un moment e ke Yo aprann mwen nan koup di mond ke premye tou lan se yon chanpyona, dezyèm tou lan se yon lòt chanpyona. Se toujou konsa. E mwen pa pran gwo sansasyon nan rezilta premye tou, menm lè premye tou lan pèmèt mwen antrevwa. Kòmsi sa ka rive? Pa egzanp, m raple m an 2018, lè m t ap gade Kwowasi, m pa t konnen Kwowasi te ka rive nan final. Men javè presanti nan match Kwowasi-Arjantin ke ekip sa ka rive lwen. Ekip la konn sou.